Football ap kontinye e semèn sa se pral football an Amerik du Sud kote se pral dezyèm joune eliminatwa koup du mond. Koup du mond kap fèt nan lane 2026 nan peyi Lèzetazuni, Meksik epi le Kanada. Nou te pale deja de seleksyon brezilyèn nan ki te kraze ekip Bolivi an de Arjantin avèk Messi ki te bat ekip Ekwatè lan yon gòl a zewo, yon gòl de Lionel Messi. Men anndan eliminatò sa gen yon seleksyon ke nou pot ko pale de li. E se pa nenpòt ki seleksyon, nap pale kanmenm de yon seleksyon ki chanpyon du mond 2 fwa. Ebyen Arjantin chanpyon du mond 3 fwa, Brezil chanpyon du mond 5 fwa, gen yon seleksyon ki chanpyon du mond 2 fwa ki nan Amerik du Sud la. Se vre, chanpyon du mond sa a genyen plizyè deseni, men se yon chanpyon du mond li ye kanmenm, ou pa ka retire 2 twofe sa yo. Se Urugwe ki chanpyon du mond an 1930 e ki chanpyon du mond 20 tan apre an 1950 lè yo te bat seleksyon brezilyèn nan 2 gòl a 1. nan yon stad ki te genyen plis pase 199 mil spektatè. Ebyen Urugwe tap jwe nan premyè jounen an kont ekip chilyèn nan. Urugwe bat Chili 3 gòl a 1 nan yon match kote jwè River Plate lan Nicolas Delacruz fè 2 gòl epi kapitèn ekip foutbòl sa Federico Valverde fè yon gòl pou ekip Urugweyen nan. Men gon lòt bagay anndan seleksyon Urugweyen sa, se mesye ki sou ban an. Li rele Marcelo Bielsa, El Loco, Le Fou Bielsa, se li menm ki sou ban ekip Urugwe a. Urugwe de manyè tradisyonèl se yon foutbòl ki trè solid. Yon foutbòl ki trè konpak, yon foutbòl trè taktik. Eske pat konn gen jwè ki trè talantye anndan seleksyon Irigweyen nan? Ruben Paz? Ruben Sosa? Enzo Francescoli? Dayè Zidane genyen youn nan pitit li ki gen prenon Enzo. Se an lonè a Enzo Franciscoli ki se yon jwè lejandè Sa m ap di an la l valab tou pou jwè arjanten k ap jwe anndan ekip Chelsea an, Enzo Fernandez. Sa vle di prenon Enzo an se an lonè ak lejandè foutbolè urugweyen sa a ki li menm rele Enzo Francescoli. Donk Urugwe pase de trè bon teknisyen. Men gen yon bagay ki toujou di, majorite a se li menm k ap gen larezon. Menm lè se pa toujou leka. Lè w gade Uruguay, Uruguay se te toujou yon foutbòl trè solid, trè konpak, e yon foutbòl wòk. Mentnan, yo genyen 2 seleksyonè ki pase nan tèt seleksyon Uruguayèn nan, pa egzanp, Oscar Washington Tabarès, li rete nan stil foutbòl sa a, menm lè se yon antrenè ki pataje menm filozofi avèk Uruguay, yon foutbòl trè dans, yon foutbòl trè atletik. Lè w gade Bielsa, ki se Ansyen antrenè Leeds, ansyen antrenè Lille, ansyen antrenè Athletic Bilbao, ansyen seleksyonè Arjantin, ansyen seleksyonè Chili, li gen yon filozofi ki pwòp a li menm. Ki se, n ap mete balon atè pou n jwe yon foutbòl trè fluid, n ap kòmanse konstwi a partir

Si w pran sou le plan tradisyon, Uruguay gen yon jan l jwe. E si w pran Bielsa li menm kòm seleksyonè, kòm pèsonalite, kòm coach, gen yon fason li jwe. Men, si nou pran match ke Uruguay li menm li bat ekip Chili an 3 gòl a 1, se te yon seleksyon Uruguayèn ki te trè ofansiv. N ap pale kanmenm de yon ekip ki fè 7 tir kadre, 18 chout. Se vre pa t gen yon dominasyon ekrazant nan la posesyon, men si n ap pran de sekans anndan match foutbòl sa, se yon ekip avèk yon antrenè ki konn egzakteman kisa yo swete fè ansanm. Wi, gen aspè atletik kestyon an avèk de jwè ki trè atletik, ki trè pwisan. Men, antrenè lan li menm l ap fouye zo nan kalalou pou l al chache sa l bezwen an, anplis de sa, jeneralman seleksyon sa li menm li genyen kòm tradisyon, atlèt yo, e sa l bezwen an ki se Maryaj fliyidite teknik lan avèk solidite dansite ki genyen. E lè maryaj sa a li fèt amèvèy, kapab genyen anpil lòbèy. Kounye la, gèl sa genyen yon desizyon fòt ke l pran lè li pa konvoke Cavani ak Suarez pou 2 match sa yo. Jwè sa yo poko mete fen nan karyè entènasyonal yo, men jodi an la, Suarez ak Cavani sou pant desandant nan, n ap pale de 2 meyè butè de tou lè tan seleksyon Urugweyèn nan. Genyen ti wounouwounou, paske jwè sa yo menm yo pa konvoke an ekip nasyonal, men seleksyonè lan li jije ke fòk genyen yon tranzisyon avèk Darwin Nunez.

Liverpool la. Gen yon lòt jwè ankò ki pral trè enpòtan anndan ekip Urugwe an e se yon benediksyon pou jwè foutbòl sa, nou pral eksplike poukisa. Misye genyen 2 antrenè ki trè pwòch nan filozofi ki ap antrene l. Lolo Enrique nan klèb, Bielsa nan seleksyon. Sa w ap gade apwòch filozofik 2 antrenè sa yo, youn pa lwen lòt, se pratikman de antrenè ki kwè ke pou m defann, men fò balon nan pye m. Lolo Enrique se foutbòl posesyon, se foutbòl kontenu. Bielsa, le mèt, El Loco, se menm apwòch foutbolistik la. Donk Manuel Ugarte, ki t ap jwe nan peyi Portugal, ki vini anndan ekip Paris Saint-Germain an, Jiska prezan bagay la ap byen mache pou foutbolè sa, pa genyen plenyen otou de prestasyon Ugarte. Sèt li gen maj de pwogresyon, n ap pale de yon jèn foutbolè, men lè w genyen pwofesè Bielsa ajoute ak Luis Enrique, depi tèt ou sou zepòl ou, w ap jwenn taktisyen W ap jwenn strateji pou w vin yon gwo foutbolè. Epi, gen yon lòt desizyon se Valverde ki kapitèn ekip Urugwe an. E Bielsa te reponn pou l te di ke Valverde kapitèn Urugwe se jwè yo ki te chwazi Valverde kòm kapitèn. Valverde jouskaprezan ap byen konpòte lan nan ekip Real Madrid lan, se yon titilè endiskitab an nan ekip Real Madrid lan, se yon lidè an nan vestyè ekip Urugwe an, e Bielsa li menm li te di ke se jwè yo chwazi. Bielsa ki pa yon gwo fanatik laprès ki te pale tou pou l di ke jodi an la bagay yo vrèman chanje avèk laprès ki pa toujou e pran bon bagay yo, yo jis ap ogmante odyans yo, san yo pa veritableman fokis sou byenfè, sou bon bagay k ap fèt. Men si nou pran seleksyon Urugweyen nan, li klè ke vizaj Urugwe pral chanje, se vre an 2 match ou pa kapab fè yon konklizyon ativ sou rezilta ekip Urugweyen nan a lavni an paske genyen Kopa Amerika k ap vini, genyen koup di mond k ap vini. Men si w gade nwayo seleksyon Urugweyen nan atravè de jwè sa k ap jwe nan Tottenham, sa k ap jwe nan Liverpool, sa k ap jwe nan Real Madrid, yon nwayo de jèn jwè ki fè pati de avni foutbòl Urugweyen, avni foutbòl mondyal lan,

Apre Chili, Urugwe. Premye match Bielsa nan tèt Chili se kont Arjantin. Premye match Bielsa nan tèt Urugwe se kont Chili. E si ou pran Chili, Bielsa se li menm ki kanmenm te mete baz la. Se vre Chili pa la suit vin genyen Kopa Amerika Centenario e genyen Kopa Amerika 2015 lan e se pi bèl peryòd Chili nan istwa l.

ki anndan seleksyon Urugweyen nan. Ugal te di li etone le fè ke Bielsa li menm li gentan konn tout bagay sa sou li. Kòman pou l deplase, kòman pou li ak balon, kòman pou l san balon, kòman pou li ale ak balon an, kòman pou balon an ale pandan li menm l ap rete. E lè pwofesè lan li menm l ap pale, epi ou pran san w an pou w tande, sètènman ap gen rezilta. Men, gwo desizyon ke Bielsa li menm li pran, anndan seleksyon Urugweyen nan, se Cavani avèk Suarez ki pa konvoke pou 2 match Urugwe li menm li ap gen pou, li jwe youn deja li gete yon lòt kont ekip Equateur lan. Men sa n ap gade la an tèm de filozofi apwòch foutbòl, Bielsa nan tèt seleksyon Urugweyen nan se ap kanmenm yon bèl bagay pou nou kòmanse wè e nap kontinye wè.